Gwo salitasyon pou nou tout, se toujou yon plezi pou m devan ekran telefòn ou, òdinatè w, tablèt ou oubyen televizyon w pou m vin la pou m vin fè yon ti pale ansanm avèk ou. Men pafwa tou m konn vini m ap pale m santi m yon ti jan, yon ti jan ou ka konprann. E lè m di yon ti jan, m souvan santi m yon ti jan konsa, se paske m jije gen anpil nan nou ki mechan. Nou mechan, nou ka konprann nan ki nivo nou mechan? Paske anpil fwa, nou p ap koute, nou p ap suiv, nou fè tout sa n ap fè, nou fè yo mal, epi answit se nou menm ki pral jije epi kritike moun. Ok? Nan ti goute yo se toujou yon ti kal imaj de 5, 6, 7 minit nan epizòd la ke nou bay ladan yo. Men nou souvan itilize ti goute yo tou, lè nou gen yon enfòmasyon pou nou fè pase, lè nou gen yon mesaj pou nou bay, nou tou pwofite de espas la pou nou bay mesaj la, pou nou fè pase enfòmasyon an. Malgre tou, gen anpil moun ki pa janm pran tan yo pou yo gade ti goute yo. Pafwa m ka di yon moun, menm si w p ap gade ti goute a, petèt kè w cho, w ap gen tansyon pou paske ou vle jwenn tout epizòd la, men pafwa pou enfòmasyon yo, pou mesaj yo, ou ka toujou gade yo. Men malerezman menm moun ki ap gade yo souvan lè yap gade yo, yo toujou ap pouse video a oubyen ap skip li pou yo ka voyel ale pi devan pou yo ka al gade ti kal bagay kap genyen nan epizòd la tandiske 2 jou aprè oubyen yon jou aprè ou pral jwenn tout epizòd la e enfòmasyon yo ou ta pa jwenn enfòmasyon yo ankò. E m fè ti pale sa spesyalman pou m ka fè yon ti pale sou ribrik. Lanmou Posib ann fè yon ti koze ak atis yo. Ribrik sa poukisa m te vini avèk li? Nimewo telefòn mwen, nimewo telefòn prezidan, nimewo telefòn vis prezidan nan epizòd yo. Li rive anpil fwa gen anpil moun ki ap ekri nou, ki ap rele nou, ki ap mande nou, Èske Ti Djòl se timoun vre? Èske Ti Djòl se konsa bouch li fèt? Èske Meyis se malfektè? Èske Gabo marye? Èske Gabo visye? Sètadi, nou konstate ke piblik la vle konn enfòmasyon de atis yo. Lè gen dè santèn, dè milye de moun ki ap rele w ki bezwen konn enfòmasyon sa yo, ou p ap ka reponn tout moun. Se poutèt sa, m te imajine, m te di bon, piske piblik la enterese, yo gen pil enfòmasyon yo bezwen konnen de aktè yo, de atis yo, m ap kreye yon espas, m ap kreye yon ribrik pou bay piblik la espas li menm pou l poze tout kesyon ke l bezwen poze yo avèk atis la. Ok? Se nan ti goute yo la ke m te lanse ribrik la. Nan ti goute, m pa sonje nan ti goute ki epizòd egzakteman, m lanse ribrik la, epi m di, men ki 2 atis m ap genyen, epi m tou di piblik la, se nan chak ti goute yo m ap vin di, men ki 2 atis n ap genyen, pou nou menm nou ka poze atis sa yo tout kesyon ke nou te anvi poze yo, nan chak ti goute yo, e ou menm tou w ap tou mande, men ki atis ou ta renmen genyen semèn pwochèn. Sa a li klè. Se nan chak ti koute a se kote m di men ki atis n ap genyen an. Lè w tande men ki atis n ap genyen an, ou gen yon bagay ou te bezwen konnen de atis sa a. Ou tou poze atis la kesyon. Men non, nou tèlman p ap gade ti koute yo, nou tèlman p ap tande enfòmasyon ki ap bay yo, nou tèlman lè ti koute yo lage, se skip n ap skip pou nou kouri al gade ti kal bagay k ap genyen nan epizòd la. M fè ti koute, m anonse m ap gen Gabo, m ap gen Malis. Moun ap poze Meyis kesyon ladan yo. Moun ap poze Saval kesyon. Moun ap poze Mayko kesyon. Se pa Mayko m di m ap genyen. Se pa Saval m di m ap genyen. M di men kiyès m ap genyen. Nou tèlman p ap tande. Nou anba tout epizòd vanjans, nou anba tout epizòd frè opoze, nou anba tout epizòd vanjans zonbi n ap poze kesyon. Nou nan tout anba emisyon yo n ap poze kesyon. Epi aprè se nou menm ki ap vin plenyen k ap di yo pa renmen fòm tèt nou, yo pa pran kesyon nou, nou pede kòmante, yo pa janm. Ki kòmantè ou te fè? Ki kesyon ou te poze? Ki kote ou te poze kesyon an? Avèk kiyès ou te poze kesyon an? Li pa mechan mechan? Hein? M di se nan chak ti goute yo m ap vini m ap di men ki 2 atis m ap genyen e lè m di 2 atis m ap genyen w ap tou pwofite pou poze atis ke m di m ap genyen yo, 2 atis ke m di m ap genyen yo. Yon bagay ou te anvi konnen de li, w ap poze l kesyon. Epi ou menm tou ou ka tou di men ki lòt 2 atis ou ta renmen genyen paske men ki lòt 2 atis ou ta renmen Konn enfòmasyon de ou ka chwazi youn ka chwazi de e nou menm nap pran sa ki gen plis moun ki mande pou li yo nap ba yo se konsa nap fèl nou pap tande nou pap pran san nou pou nou tande ni pou nou gade nou jis ap skip prese pou se video a pou nou al gade sa kap gen nan epizòd la epi nou fè nenpòt kòmantè sim nan ti koute a m anonse ke map gen gabo map gen malis sa sou egzanp kem bay e pou vini. gen kòmantè ke nou pap twò enterese avèk yo paske lè nap gen atis la sou plato a se moun ki felisite atis la moun ki montre apresyasyon yo pou atis la pou travay yo moun ki poze atis la kestyon se sa yo ke nap pran men lè w vini w fè yon kòmantè petèt bon mayko m renmen w anpil felisitasyon pou travay ke wap fè a eske gabo ka sou plato a pou m al li yon kòmantè bon mayko m renmen w anpil se pa mayko ki sou plato a wè sa m di w la fòk nou pran san nou mezanmi. Fòk nou pran san nou. Mwen menm m gentan konnen nou deja, m konn kòman nou ye. Lè nou fè sa, petèt, li pa deranje m, m konn kiyès nou ye. Nou ka toujou ap di moun ap pa renmen fòm figi nou, moun sesi, nou pede poze kesyon, yo pa janm pran yo. Mwen menm sa pa deranje m, men imajine nou animatris la ke mwen menm m ap fè fè emisyon an, son moun ki pa nan ekran lontan, e epòk lè l te sou YouTube la, YouTube potko popilè konsa, li pa sou YouTube lontan. Ke map fè fè emisyon epi lè nou monte nap jwe wè animatris sa m pa konprann li, li pa renmen fòm figi m li pa sezi, wap fè moun dekouraje, moun ap fon bagay pou ou, pou fè w plezi, pa fè sa, poukisa wap fè sa, mwen menm li plenyen ban mwen, li di ou ri men moun yo ap di ap sesi ap sela, li konn menm bezwen al chèche kesyon lòt kote, m di non ou pa gen sa pou fè, se moun yo ki pou tande pou yo konprann, paske m di moun yo men ki kote map poze kesyon, men ki kote map di men ki atis map genyen, men ki kote pou yo vin poze kesyon, lè moun yo al poze kesyon yo lòt kote. Se afè pa yo, kesyon pa yo yo poze, yo pa poze kesyon pou ribrik la. M espere ke nou konprann, paske anpil fwa Ayisyen e san, san, san, san, san rann kont nou mechan, nou fè mechanste avèk pwòp tèt nou ankò. Wè sa m di w la? E m felisite tou anpil moun ki konprann, wè sa m di w la, anpil moun ki konprann, ki toujou pran san yo pou yo poze bon kesyon. ki toujou konn ki kote pou yo poze kesyon yo tou ki toujou vini nan ti goute yo ki ret tann yo tande men ki atis ke nap genyen epi ki poze kesyon nòmalman epi ou ka toujou di yo wi ou wè se kesyon yon sèl gwoup moun yo toujou ap poze men se moun sa yo ki byen poze kesyon epi yon lòt bagay ankò m di moun yo lè yap poze kesyon fon ti pran tan nou gade lòt e e e e mesaj avan yo oubyen lòt kòmantè avan yo pou nou wè si kesyon nap poze a li pa poze anpil fwa deja. Paske lè n ap pran kesyon, nou toujou pran apati de premye kòmantè yo, sètadi moun ki poze kesyon an avan yo. Si nou wè yon sèl kesyon an, yon premye moun poze l, yon dezyèm moun poze l, yon twazyèm moun poze l, yon senkyèm, sètadi menm kesyon an. Pafwa ou konn wè menm kesyon an repete nenpòt 20 a 25 fwa. Sètadi lè m kòmanse pran yon premye moun, yon dezyèm moun, yon twazyèm, yon katriyèm, senkyèm, sizyèm, m pa p oblije al pran sa yo ankò. Pap oblije al pran sa yo poukisa m oblije ap foye misye, misye ap parèt ridikil, se menm kesyon kap repoze, repoze, repoze, repoze. Sa di sa fòk nou ka konprann li. Li klè, ribrik Ann fè yon ti koze ak atis yo li te lanse nan Ti Goute yo. E Ti Goute yo, se espas ke nou te toujou itilize, piske se pa anpil tan nap pran nan imaj epizòd la pou nou bay ladann, se espas ke nou toujou itilize, pou nou fè pase yon mesaj, pou nou bay yon enfòmasyon. Men malerezman, malgre nou toujou gen yon seri de enfòmasyon nou toujou bay nan Ti Goute yo, sa pa anpeche ke gen moun ki toujou ap rele nou mande nou enfòmasyon sa yo. Paske, swa petèt yo pa gade Ti Goute yo, oubyen lè yo gade Ti Goute yo, depi yo wè yon moun kap pale, moun nan vin fè pale anpil nan tèt yo la, yo skip li, yo pouse l pou yo al gade ti kal imaj ke n ap bay nan epizòd la. Tandiske, petèt nan demen, oubyen nan 2 jou apre, yo pral jwenn tout epizòd sa a. E deske enfòmasyon sa a y ap pede rele w mande w li, mande w li, tandiske w te gentan bay li deja. Men sa m di w la, dezyèm bagay, ribrik Ann fè yon ti koze ak atis yo se nan ti goute a nou lanse. Se nan ti goute a nou te toujou di men ki de atis n ap genyen, e se nan menm ti goute sa a w ap poze atis sa yo kesyon, e se nan menm ti goute sa a tou w ap mande men ki lòt de atis ou ta renmen genyen. Men piske epizòd la pral fini, trèzenpòtan wi, piske feyton an. Men dezyèm sezon feyton an, feyton an pral fini, pral pa gen ti goute ankò, alò ribrik la ap kontinye paske gen anpil atis ki poko ap pase e se de tout atis yo nou bezwen konn enfòmasyon. Kidonk, nou pral fè l de fason diferan. Sètadi aprè ti goute epizòd 100 an, nou pap gen ti goute ankò, lè n ap fè l, n ap mete foto 2 atis n ap gen yo nan kominote. gwoup, nan kominote chanèl King Kreyòl la, ansanm ak nan kominote chanèl Twoup Mete Malèz Kilti Lakay la. Lè sa a, n ap pran kesyon yo avèk felisitasyon yo de kote. E se nan menm espas sa yo tou, w ap tou mande men ki lòt de atis ke ou ta renmen genyen. E lè nou fini avèk tout atis Lanmou Posib yo, ou pral di nou menm ankò men ki pwojè ou ta renmen ke nou menm nou fè entèvyou avèk atis sa yo pou ou. Èske se fado? Èske se pwosè? Eske se gen anpil, gen anpil, gen anpil. Mezanm di w la gen anpil twoub ki ap frape. Kidonk m espere nou konprann, nou pa fè bagay la jan nou ap fè l la paske lè nou fè l konsa pafwa mwen menm li yon ti jan ban m tèt fè mal ok. Ou ka imajine w avan yè mwen ta jwe te gen yon pwoblèm m pa t gentan lage epizòd la m fè yon videyo m lage videyo a pou m di men ki rezon ki fè nou pa jwenn epizòd la men ki lè n ap jwenn epizòd la. Ou konnen malgre videyo a lage m rele videyo a lanmou posib epizòd e. 98 nou ekskize nou se ta di depi nou mete epizòd 98 moun yo pral gade l pou yo ka wè eske se epizòd la epi se ladan nou tou bay enfòmasyon an enben sa pa anpeche malgre videyo a fin lage gen moun ki ap rele nou k ap mande nou apa yo pa wè epizòd la kilè epizòd la ap lage lè m mande yo èske yo pa gade videyo a wi yo te wè videyo a yo wè se pa epizòd la yo pa gade l mezanmi ou t ap tann yon epizòd 98 ou wè yon videyo lage ou wè se mwen ki ap vin pale Se mwen kap fè epizòd la, se mwen ki te dwe lage l, m pa lage l ou wè se mwen kap lage puiske se mwen kap pale puiske ou wè se pa epizòd la ou pa gade l. Aprè sa pou vin rele menm mwen menm nan ankò, pou vin rele menm mwen menm nan pou mande m apre w pa wè epizòd la kilè wap lage l. Epa mechon mechan? Hein? Pandan moman w rele m nan, gen dwa se epizòd la m tap moute, lè m koupe apèl la pou m pale avè w son nombre de tan, Yon nonm de travay ke nou tap gentan fè li koupe li pa fèt ankò. Mechan w mechan. Epizòd la tap 50 konbyen minit epizòd la tap 40 konbyen minit ap chita tap gade tout yon ti video 2 minit pou m eksplike m men kilè map lage epizòd la men ki rezon ki fè m pa bay epizòd la ou pa ka chita pou w gade l. Li pa lojik. M sur et certain ke anpil nan nou kap fè sa si se yon moun ki te monte la ki te vin ap bouri zen, ou wè sa m di w la, vin ap bay manti sou atis, bay manti sou lòt atis, ou wè sa m di w la, bouri zen, ou tap chita pou gade yo, ou tap chita pou gade yo, ou wè sa m di w la. Antouka, se pa pwoblèm ke m gen avè nou men nou menm santi ke nou gen pwoblèm avè m lè nou fè sa, nou vrèman kraze m, nou fè m mal. M renmen nou anpil. E se pou Se pou lanmou ke m gen pou nou ki fè m ap fè tout sakrifis sa yo, tout pèdi nwit sa yo pou m ka ban nou epizòd tout tan Men nou menm tou eseye pa twò kraze m Eseye pa twò kraze m Ok M pa kwè m ap kite Ti Goute sa a fini pou m pa di nou ki de atis ke m ap genyen nan ribrik semèn pwochèn nan E m ap raple ou atis nou te genyen ki gentan pase yo Nou genyen Ana ki gentan pase, se li menm ki te premye pase Ansuit nou te genyen James ki te pase dèyè l Aprè James nou te gen Saval. Non, aprè James m kwè nou te gen. Wi, nou te gen Saval. Aprè Saval, nou te gen mwen menm, Mayko. Epi aprè Mayko, nou te gen Ti Konstan. Se tout atis sa yo ki gentan pase. Gen lòt ribrik ki gentan fèt tou. Pa egzanp, ribrik Meyis la ki gentan fèt. Nou ta dwe jwenn li depi mèkredi ki sot pase a. Men piske epizòd la pa t lage, nou pa t jwenn li. N ap jwenn li samdi aprè epizòd demen vandredi a. Aprè epizòd vandredi a. Epi nou gen ribrik Gabo a ki gentan fèt tou. Se ta di moun sa yo nou pap gen pou nou poze yo kesyon ankò piske ribrik pa yo a gentan fèt deja. Epi, ekskize m, nou gen Malis ke nou gentan pran. Tout sa yo se moun ke ou mande yo, ke moun ke ou mande plis yo ke nou pran. Epi, pou semèn ki ap vini an, moun ke n ap gen, moun yo te mande fòk nou mikse l avèk yon fi. Nou pa gen dwa pete pran mesye yo konsa epi se yon sèl fi ki gentan pase.

Pa koute de sa moun nan ap di. E pou kwè tou, se moun ki pataje menm fwa avèk ou ki pou zanmi w. Olye de sa, ou menm ou dwe mache al jwenn lòt moun yo, paske w se yon limyè. E, gon pasaj nan Bib la ki di, Ki benediksyon ki gen nan sa, si se sèlman moun ki renmen w yo ou renmen, mechan yo tou, yo fè menm bagay la. Anplis de sa, cheri, Jezi pa t vini pou moun ki dwat. Ni pou moun ki jis yo. Li te vini pou moun ki malad yo.
Wi cheri, li te vini pou moun ki malad yo. Men moun sa yo pa m wè la yo pa malad non. Se mouri moun sa yo mouri wi. Epi dayè M. O. t ap di konsa ke ki benediksyon k gen nan sa si w renmen sèlman moun ki renmen w. Labib, menm labib la di tou Renmen pwochen w menm jan w renmen pwòp tèt ou. Moun sa w renmen pa renmen tèt yo. Si yo te renmen tèt yo, yo pa tap met tèt yo nan sitiyasyon sa m wè yo ye la. Se 2 atis sa yo ke nap genyen, nou konnen lè feyton an te fèk kòmanse nan premye sezon an, se te madanm avèk mouche, sè Esther te genyen vi li te vin mouri malerezman, ben se 2 moun sa yo ke nou pral genyen, poze yo kesyon, voye mo felisitasyon pou yo, di yo kòman nou apresye travay yo, nou tande ki moun map genyen, m di nou, se sè Esther. Avèk frè Jozèf. Sè Estè, frè Jozèf. M konnen nou ka vin la, nou vin poze lòt moun kesyon, nou vin pale de lòt moun, nou vin pale lòt bagay. Aprè sa, lè ribrik yo lage pou nou di, nou pa t wè kesyon nou, yo pa t pran kòmantè nou. Ok? Sè Estè, frè Jozèf, se 2 moun sa yo ki n ap gen nan ribrik aprè ribrik Gabo epi Malis la. Poze yo kesyon, di yo kòman nou apresye yo, epi tou di m lòt 2 atis nou ta renmen gen nan ribrik pwochèn nan. Epi m ap vini. pou m vin ban nou l. Jan m di nou deja, lè epizòd la fini, lè pa gen ti goute ankò, atis n ap gen yo se nan kominote chanèl King Kreyòl la avèk chanèl Mete m Alèz la ke n ap mete yo pou menm pou ka kòmante, pou ka poze yo kesyon, pou ka voye felisitasyon ak apresyasyon w pou yo. Mèsi anpil, se te yon plezi pou m te pase fè ti pale sa avèk nou epi kounya, ann al enjoy ti goute a! Semèn sa nan lanmou posib. Alright sa kap pede fèm mal li pa vle sispann nan. Wi cheri fò pa fè gwo efò avèl ou te tann mwen vini poum te benyen w baby ou te sipoze tann mwen vini men pou kounya wal fè gwo efò lap bon wi It's ok sa. Efò ma.
Ou te rive lwen?
Non, m pa t rive lwen non. Gen dat sa pa t janm tounen.
M pa t rive lwen non. Ou konnen, m t ap bay koze avèk Sholòj. Ou al fè zonbi?
Uhmm, m ap fè sa.
Mesye James?
Mesye James ki sa?
Sa rekòmanse. Kòman cheri?
Pandan n ap pale a li ouvè pou l fin di bway Mesye James ya? M pa konprann non. N ap pale yon bagay ki enpòtan konsa l pa ka atann mesye James kisa ou pral ba l tete anndan. Lanmou posib. Men tonton jan w di m ou konn tout mistik la gen prensip yo jan w konn tout prensip sa yo kòman w fè fè erè sa. Sak fè m fè erè sa pafwa bouch mwen di m m pa m pap fè nèg yo sa se nan do yo men lè m wè yo devan m epi m panse avèk tout mati ke yo pase m pa ka gade yo aji gen youn nan nèg yo M te pase de twa chaplèt. M santi sa ka koute m chè. Alò, ou pa bezwen fè kè kase. Ou konnen gen moun, mwen menm moun pa ka tchwe m. Men m mete w okouran.
Lanmou posib.
Miley. Ou pa ka di ou pral regle sa pandan ke manman w vini, m panse se t ap tout fyète ou pou monte pou w al wè manman w pi vit ke posib. Wi, m ka al wè manman m, m ka al wè manman m demen si Dye ve, m ka al wè manman m aprè demen si Dye ve. Lesansyèl se ke manman m vini epi li byen. Men sa pou m fè a, fò m fè l. M dakò Mayli. Men sa pou w fè a tou li gen tan. Li ka fèt aprè. Men manman w se manman w e dat manman w deyò ou pa wè manman w, manman w vini m panse sa t ap priyorite ou. lanmou posib. Da swete tout bagay mache byen. Pa ka tann non. Pa ka tann 3 zè sa a rive la non. Pou m al dekouvri kiyès ki dèyè bagay sa a. Paske bagay sa a dire twò lontan nan bouk la. Pou yo eseye kidnape Ana pandan 2 fwa. Yo kidnape m, yo kidnape Magarèt. Eske tout bon vre se Saval ki dèyè bagay sa? Lanmou posib kounya se chak madi chak vandredi sou chanèl youtube troupe mete malèz kilti lakay la.